Lan manzè kanpe devan pòt la li pouse pòt la Stefi ralon dra li kouvri li epi Stefi gade li dil what epi Iv pa menm okipel Iv jis paske Iv te gentan an reta li leve an reta Iv bon siw pèmèt mwen tou Ralph jan bagay la kòmanse an sèke se yon tèks mesaj
Yv te sipoze al leve depi a dizon 4 è edmi di maten e li leve bò zòn 5 è edmi ou konprann sa m di w akoz m kwè e bon jan Blondy di an daprè jan ba yo te gen yon ti pwoblèm avan epi nan lasware li menm avèk mari l fè bèl lanmou ou konprann epi kounya la menm Maryan vin leve an reta epi lè Maryan leve an reta epi li bagay Misye byen pran telefòn li. Epi se konsa ekran telefòn nan flache epi li wè yon mesaj ki moute ki di, Be, m t ap tann ou nan bato m nan, m pa, swa pou n te fè lanmou, ou pa vini, mwen, mwen ale. Epi, li konsa manzè ap eksplike kote ke le, e, li te konn tande granmoun ap di ke krache lan bouch ou konn tounen sann, li santi sa paske. San nan santi bouch li tèlman sèk, san nan soti lan bouch li. Epi li di, li pa santi l moun ankò. Epi l leve, epi lè l leve, epi li di lè l ap desann eskalye a, epi eskalye a fè krip, epi Sofi, foup, li vole. Li leve. Rantre nan chanm nan, epi Iv menm genlè rantre lan ba tou vre, epi Stefi ralon dra l, koupe l, epi se lè a Stefi gaye, Stefi di l, What? Humm epi lè Stephie di l what epi l kòmanse pale bagay sa yo epi atitid mari l mari an just gade l yon jan dwòl epi kòmsi misye di yon bagay epi misye antre nan bato m nan li di tout tan l kanpe devan pòt ti dam nan l ap joure l ap pale e mari an ap abiye l mari an just monte l mete rad sou li epi lè mari li still kanpe devan pòt la lè mari an ap exit. epi pou l al travay epi mari a pase se la ki te chokan pou mwen lè Iv pase epi Iv di konsa e an ou li di li pa pale a Blondy non li gade ti dam nan li di an ou kite l devan pòt to ap joure toujou poukisa ou pa rele polis pou li li pa gen papye non epi li vire l ale. Zafè toujou bon lè w gon dezyèm moun sou liy nan ki pou tande. Tina ba nou l pi klè toujou wi. Li di l l ap rele, li di Estefibi rele polis pou Blonde di, nou konnen l pa gen papye, fè yo mennen l ale. Humm. E ou gen wè w ap ajoute toujou?
Bon, apre sa, li di malgre ke mari l fin ale, l kontinye, l ap bagay, epi se konsa mari a rele ti dam nan ankò nan telefòn, epi ti dam nan reponn li di, Beb, Epi li voye telefòn nan sou speaker epi li di manzè toujou devan pòt la lap jwe toujou epi Snoopy di wi epi li di Aladin traka papa epi li di konsa te kwè mdi w rele polis pou li manzè pa gen papye epi li di enben ok map rele w back epi tifi an voye l ale epi tifi an gade l li di Blond Son bel timoun ma soeur Yves pa bezwen. Ste fibi ki dil sa. Ste fibi ki di blondy sa. Waw. So ki ve dir de la gen anpil bagay ki vin pase. So depi la blondy te sipoze pran menl poul wè ke Yves pat bezwenl. Bon map mande mwen premyèman mwen menm pèsonèlman daprè aprè malgre tou sa kap pase. Konvèsasyon ke map swiv pou jiska no jou map tande Blondy gon feblès ki fò pou Yves lakay li mari li pa li la mpa tande li pa pale ak Yves mwen menm paske tout istwa gen 2 bò ou konprann sa map diw mpa pale avèk Yves mpa konnen men Blondy toujou gon feblès lakay li pou mari poul ap di w jan ke li renmen mari li ou konprann Li vle di lan lan moman an, premyèman li pa gen papye, dezyèmman li toujou di ke l pat marye avèk mari l pou ankenn enterè, ou konprann sa m di w, so li gen dwa toujou te renmen mari l ki fè ke gon seri de desizyon ke l pat kapab pran li reziyen l, l ap pran baf paske de kote l soti avèk jan ke l vin rankontre avèk Yve epi maryaj vin fèt tout bagay, anpil bagay pase sou chemen an, but e nou pa kapab konnen èske. Mwen menm, m te gen dwa pran yon desizyon. Yon lòt moun te gen dwa pran yon lòt desizyon. Men li menm, nan soulye ke l te ye a, èske yon desizyon, si l te pran alepòk, èske l t ap avantaje pou li? Paske ban m pale, ban m di yon ti bagay, gen anpil moun k ap voye monte, kòmsi m ta di, se itilize l, itilize l. Ban m, pa bay tèt nou manti. Pa gen yon moun ki pap gen papye ke'l te fi ke'l te gason ou marye avèk yon moun anpil nan nou andire pou nou gen ti moso papye sa anpil nan nou pran imilyasyon anpil nan nou pran baton anpil nan nou pran betiz ke yo pa ta sipoze di chyen jis pou nou pran bout papye a ki vle di hey si m marye avè'w m son fanm wap fèm dous map fè'w dous m pa gen papye wap banm papye wap imilye m wap fèm yon seri de bagay m pa yon moun ki sòt. M of course aprè tout imilyasyon sa fò m soti avèk yon bagay ki bon kanmenm lan relasyon an. M ap rete m ap pran papye mwen. Se yon fè ki nòmal ke l ye moun nan pa yon stupid. Anpil lan nou ki anba live la la k ap enkrimine. Ke l te Yves, ke l te Blondedy, eske nou t ap just rete nou kouri nou ale? No! Nou t ap reziyen nou, nou pran baf la epi nou pran papye nou. Anpil lan nou t ap fè l. Ok, Tina, tann mwen. Aprè ensidan sa, gen lòt bagay ki pase toujou daprè sa ke m tande. Wi, e moun yo ap. pousuiv anpil pwoblèm nou pral met pwoblèm yo la paske pwoblèm yo anpil ebyen iv son moun ki renmen ti fanm li li renmen ti fanm li bon li renmen ti chawa li bon li renmen ti krèy li tou daprè sam tande e te gon epòk vrèman vre m te lan bif avèk blondedy nou tap pale de bagay madivin paske nou te wè lang blondedy ki tap lonje nan dèyè fi nou sonje epòk sa yo ebyen se yè kem vin aprann ke bon e ti medam sa yo e se te ti afè yo tap fè avèk mesye iv. Yves e e e Blondie oblije pran blam nan pou sa. Mwen mwen konn sak fè ke mete Tina la paske l te tande map poze kesyon map pale pawòl yo Tina menm ap eklèsi m. Tina èske ou ka esplike nou fenomèn foto sak te deyò a lepòk ke jodi an la gen moun ki sikile ki di Blondie se madivin poukisa Blondie te pran blam sa a?
Bon e blam nan pou daprè Blondedy Se jiska prezan ke manzè li stil gen prèv, foto ke nou wè yo se foto ke nou wè, men gen lòt foto ke nou pa wè. Nou poko wè.
Se kòm si m ta di w an bon kreyòl e jan ke Blondedy te dekrive bagay la, e kòm si m ta di w, ou gen mari w, ou gen madanm ou. Wi. Epi, se yon dwòg dilè ke li ye, epi kounye an la, Blan pare a kote l ap vann dwòg la, epi lapolis debake, epi madanm nan pran dwòg la, olye pou l kite mari l pran santans lan, li pran dwòg lan, epi l di konsa ke li aksepte pran blam nan, ke dwòg la se pou li li, epi l pran prizon. So, m konprann pwovèb la wi, men, tande, m konprann pwovèb la, men, fò n pale klè la a. Sa bòt. Efektivman, sa w tande Blaze te eksplike an, ou menm, kòman w wè l nan sans pa ou? Nan sans pa mwen sè ke krèy medam yo nou ki te wè foto yo ki te fèt la
e kote gen foto Blondedy ki lòt foto li te oblije imedyatman kòm si m ta di w mete yo mete yo yon kote ki sef oubyen li kòm si m ta di w pou yo pa kontinye gaye paske se mari l ke l t ap li pwoteje, li reziyen kòm premye foto sa yo soti li pran blam nan ke se Madivini paske kote lang li file deyò, tèt li nan mitan janm medam yo ki vle di daprè enfòmasyon ki tonbe se ke se pa Blondy ki te ki te fè krèy medam yo, se Yves se Yves ki tap fè krèy li epi Blondy te la tou epi kounya la pou l te kanpe dèyè mari l nan yon seri de bagay ki tap fèt epi Foto yo soti menm kounya lè foto soti manzè se madivin li aksepte epi li make sure ke lòt foto yo pa soti ke li fè konnen ke pou jiska prezan gen prèv foto sa yo ke Yves te nan krèy, tap fè krèy so sa fè yon bon bout tan ke lap pwoteje mari li nan sans sa ke li pat janm te vle moute sou Facebook pa li nan sans sa ebyen gen lòt dosye toujou gen lòt bagay tou mezanmi se gwo koze men pwoblèm nan. Pwoblèm ki genyen kounye an la a, sè ke Yves gon pwoblèm. Pwoblèm Yves genyen, li pa vle Blondedy kontinye avèk karyè l. Se pwoblèm sa, li ta toujou vle Blondedy fè ti travay li paske Blondedy te konn travay anpil, li te konn fè etchetche, li te konn fè housekeeping. Nan sans Yves, se pou Blondedy ta rete nan kay, okipe timoun yo, travay, yo kole ansanm, yo fè ti vi yo. Yves pa wè l yon sans pou Blondedy te kontinye avèk karyè li, nan sa l ap fè yo. Men oparavan avan ke Yves te marye avèk Blondedy, Blondedy te di l sa, manman l te di l a, Bleudy pap ka kanpe nan sa l ap fè yo, se yon atis li ye, èske w ap aksepte fanm nan jan l ye an? Yves te di wi lap pran fanm nan fason li a la. So se pwoblèm sak vin gen ki fè ke Yves jodi an ap aji konsa paske m pa konn se jalouzi li pat panse ke si Blondedy tap moute nan nivo sa ke li pa vle. Tina esplike nou sa e fenomèn sa. Mwen menm sa m vin panse bon menm lè ke yon gason ta vle pou madanm ou. rete Nan Kay pou okipe timoun yo gon fason pou tretel de mèm tou madanm Nan gon fason ou sipoze trete maril ou konprann sa map diw men mwen menm pèsonèlman lè bagay yo pale sa m fini pa remake yv se kòmsi m ta di son moun ki pran kalòt marasa rezon k fèm di sa se paske li pran blondy kòm yon atis. E li konnen Blondy son atis fil te ye, nou pa bezwen bon m kwè sa nap kitel pou Blondy li menm si lap fè yon live poul ta eksplike vrè ok
vrè kòmansman relasyon li menm avèk Yve kiyès ki te renmenl kòman Yve ta ye zèb la li menm nap kite sa pou Blondy vin bay plis eksplikasyon sou sa li menm. Mèsi Nakonn sa ki deranjem nan pandan ke Yve ta pat vle Blondy di pyès nan karyè li si Blondy t pral fè mizik li dil pa chante avèk moun pa jwe avèk moun li pa vle. Men jodya nou wè Yves ap fè menm bagay lan la. Nou wè Yves foure kòl nan bagay yo la. So, si Siko pat vle madanm ou nan bagay sa yo, ou menm ou foure kòw ladann, ou vin bay madanm.